Medam e mesye kisa nouvel la ye komisè miskaden fè koze nan la repiblik rete la nou pote imaj pou ou plizyè jèn gason kap kouri kite kwadèboukè ansanm avèk vilaj de dye al kwaze bab pou bab avèk komisè jan ènès miskaden ebyen nou pa mandem koze nou pa mandem la pawòl ebyen komisè miskaden mete bagay pou yo E pami yo te genyen de demwazèl, jèn timoun ki te kapab itil fanmi yo, ebyen se avèk gang yo al pran plezi, ebyen komisè Muscadin fè koze. Eske komisè Muscadin voye medam yo al bwa chat tou? Nou pral gen tout detay andedan video denfòmasyon sa, genyen premye minis ayisyen an Alexis Didier Fils-Aimé ki andeyò peyi a, gen anpil moun kap mande. Poukisa ti mesye yo pa fè yon DDN deyò deyò nèt sou Alix Didier Fils-Aimé menm jan yo te fèl pou Ariel Henry? Medam e mesye nou pral gen detay yo just avan ann tande sa nap tounen. Nou pote pou ou la tout dènye detay yo sou kèk gran pwen kap domine bil aktyalite a. Genyen chèf gang Lanmò 100 jou ebyen ki fè reyinyon ansanm avèk divès jeneral anndan Viv Ansanm e pou kounya yo plase chèf gang Kempès nan tèt Maglwa Anbwaz. Wi, pou kounya ebyen Kempès ke nou tout konnen ki pa Bèlè ankò, Kempès ke nou tout konnen ki t al jije nan tribinal jij lanmò san jou, ebyen pou kounya ebyen yo plase Kempès nan tèt Maglwa Anbwaz e li vin sou kontwòl Ti Lapli. Wi, Kempès ke nou tout konnen ki se yon nèg ki anraje nan kesyon fè kidnapin e se youn nan rezon daprè sa kò teworis yo te anonse ki fè ke yo t al pran Kempès ebyen nan Bèlè ebyen pou kounya yo mete l la nan ri Maglwa Anbwaz e sa ou tande an la Yon moun kap fè zòn sa yo se fè pridans paske Kempès sa pa jwe ditou ditou ansanm avèk koze kidnapin ni. Genyen yon ougan ki tap reyaji sou rezo sosyal yo. Lasosyete ougan sa di li mete sekrè chèf gang Lanmò 100 jou nan lari e l mete sekrè chèf gang Izo nan lari. Daprè li menm, gras avèk yon seri de seremoni mistik nèg sa yo fè, yo rive pran kontwòl swa nanm oubyen yo pran kontwòl lespri tout lòt ti sòlda ki ansanm avèk yo. E se sa k fè, lè yon ti sòlda tonbe, menm lè ou ta wè chèf gang nan tris, ebyen aprè sa li vin pi pwisan. Wi, Chak ti solda ki tonbe li pèmèt aske gwo chèf gang sa yo vin pi pwisan e se sak fè si la polis gen yon bagay serye lap fè se pa yon kesyon de al mennen operasyon nan baz nèg yo touye de twa solda e aprè sa abandone tout operasyon se mennen yon operasyon san kanpe pou jiskaske yo pran gwo chèf gang yo sinon a chak fwa gen operasyon kal mennen. epi lapolis touye de twa sòlda aprè sa yo ale chèf gang nan ap vin pi pwisan rete tann ou pral jwenn plis detay sou koze sa genyen ministè defans peyi jamayik ki sòti yon kominike la kote ke yo fè konnen yo deplwaye plizyè sòlda an ayiti pou entegre fòs represyon dè gang lan an palan de FRG. Daprè enfòmasyon ebyen ki sòti yo, twoup Jamayiken yo fòme yon ekip mobil fòmasyon ki gen misyon pou asire preparasyon operasyonèl manm ki patisipe nan operasyon sekirite yo e anplis de sa, gen yon ekip eta majò k ap travay ansanm ak kòmandman FRG an pou ranfòse kapasite planifikasyon ak kowòdinasyon fòs lan. Prezans sa gen ladan l tou jeneral brigad Clark ki pran fonksyon kòm kòmandan adjwen GRF lan an Ayiti e nominasyon sa montre volonte patnè rejyonal yo pou ta bay sipò yo nan batay kont gang ame yo. E depi plizyè semèn militè jamayiken yo ap bay fòmasyon spesyalize sou taktik militè bay sòlda ayisyen yo nan baz militè Vètyè ki twouve li nan komin Taba, e fòmasyon sa yo vize amelyore kapasite fòs ayisyen yo pou fè fas ak menas sekirite k ap ogmante nan plizyè zòn nan peyi a. An gwo lasosyete peyi Jamayik anonse li sou tèren an e l ap ede fòs pa nou yo konbat kriminèl teworis zèfèyis Viv ansanm yo. Genyen la tou lasosyete, ebyen batay lan ki kare la, gè ki eklate la, Ebyen, nan zòn Bèsi, sou komin Kabarè. Anfèt, jodi a se samdi, samdi ki 13 jwen, depi pou ayè lasosyete batay lan kare nan Bèsi. Daprè kèk korespondan nan zòn Akayè, ebyen se nèg Bèsi yo, se bandi sa yo, ebyen Bèlbòs, gen yon pakèt lòt ankò, se yo menm ki al fè atak Pou kap tante pran akayè ebyen sa ou tande an lapolis brigadye reponn yo mete pye yo atè e anpil gason tonbe gen nèg boyd yo tou ki pa fè jan yo konn fèl deja rete sèlman nan blende nèg yo mete pye yo atè nan kad operasyon sa yo e sa ou tande an pou nan kan bandi yo, anfèt pou nan kan popilasyon sivil lan nan bò Akayè, gen 2 moun ki pèdi lavi yo, ki tonbe malerezman, pè a son nam, e genyen tou pou nan bò bandi yo gen plis pase 20 zèfèyis ki tonbe ki pa leve kal jwenn bawon e jiska prezan la sosyete nan moman nap pale la ebyen gè yan ap kontinye nan zòn bèsi sou komin kabarè e aprè sa gen la tou gwo alèt ki lanse la pou komin leyogàn daprè korespondan nou nan peyi a ebyen bandi yo ap prepare la gwo atak meurtrière sou komin Leyogàn e yap pwofite de moman koup du mond sa e ou wè si Ayiti resi bat yon match pandan se tan nap chofe Ayiti ki bat lan fòk nou tou pwofite veye zòn nou voye mesaj la bay brigadye ki nan Leyogàn yo bay popilasyon sivil lan kazèk yo ki nan diferan seksyon kominal nan komin Leyogàn pou yo mete yo atantif paske bandi yo ap prepare yon aso. e aso a y ap fè l pandan lannwit. Nou gen dwa tande de twa zè di maten, yo pran tan seksyon, senkyèm, katriyèm, twazyèm, ou pa janm konnen. Donk se yon kesyon de pridans. E apre sa, toujou sou aktyalite yo pou nan entènasyonal lan, Nan dosye konfli Etazini anfas peyi Iran pou nan Mwayen Oryan, lasosyete, daprè dènye enfòmasyon ki sòti, prezidan peyi Etazini an Donald Trump alyas Tèt Chiko, ebyen misye fè konnen Iran sou wout pou jwenn yon akò definitif ansanm avèk yo, Trump di li kwè ke ebyen pou pandan wikenn sa la menm avan lendi sipoze gen yon akò ki siyen antre Iran e Etazini. alòske genyen ministè dè zafè etranjè peyi Iran ki ap dirije pa mesye sa Abbas Araghchi, misye fè konnen ebyen yo pa okouran yo menm nan gouvènman iranyen an de okenn akò pandan anviwon 24 èdtan oubyen 48 èdtan k ap dewoule la a. Se tankou m ta di w Iran reponn Etazini, l reponn Donald Trump pou l di Donald Trump manti, pa gen okenn akò ki an kou, ki sou wout pou siyen antre 2 peyi yo dan lè pwochèn 24 è ou byen dan lè pwochèn 48 è. E apre sa la sosyete, pou jodi a la e byen peyi Dayiti nan batay. Ayiti nan batay, grenadye alaso, wi nou pral toke kòn nou e anfas peyi Ekòs Konprann nou pral nou pral toke kòn nou anfas Ekòs la sosyete kote ke e se yon match kote ke anpil anpil ekosè gentan rive la nan peyi Etazini daprè enfòmasyon ke divès medya nan peyi Etazini rapòte gen plis pase 30 mil ekosè ki sòti nan peyi Ekòs genyen tou ki tap viv Etazini ki vin sipòte seleksyon pa yo a gen fòt chans pou gen plis ekosè nan match lan ke ayisyen men nou menm ki mobilize an menm lè nou te 5000 menm lè nou te 10000 nou menm se yon angajman nou menm se tout fòs nou ke nou mete nan balans lan la sosyete a pati de 8 antre 8 è 30 e 9 è pou aswè a la ayiti nan batay konbyen n panse match lan ap fini. Kite yon kòmantè pou mwen. Moun ki banm meyè kòmantè an prese kòmante. Kite kòmantè konbyen ou panse match lan ap fini e 3 premye moun ki bay rezilta e moun sa yo yap gen yon sipriz. Kite kòmantè pou mwen konbyen nou panse match Ayiti Ekòs lan ap fini se vrèman enpòtan 3 premye moun yo oubyen 4 premye moun yo yap jwenn yon sipriz map kontakte yo epitou yap jwenn sipriz lan. Donk men sa pou ou konnen sè ke Anfèt pou mwen menm, menm lè Ekòs ta bay Ayiti 5 a 0, m ap toujou satisfè, m ap toujou fyè presizeman. M p ap satisfè non men m ap toujou fyè. Nou p ap konfonn fyète avèk satisfaksyon. Rezon kè m ap toujou fyè se paske nan poul Ayiti ye a, lè ou pran Ayiti ou lage l nan poul Mawòk. Mawòk se peyi m ta kapab di sou kontinan afriken an ki pi fò oubyen se youn nan sa k pi fò yo. Mawòk se finalis koup dafrik dè nasyon ki sot fèt dènyeman la a. Mawòk sa a yo konsidere l kòm brezil dafrik. Sa vle di mawòk pa piti e mawòk se youn nan favori pou mondyal sa a. Sa se pou Maroc. Lèw pran Brésil, bon Brésil deja Brésil deja. Nan kesyon istwa football sa, Brésil an tèt. Kesyon plis koup du mond, kesyon plis gòl pandan e peryòd mondyal yo. Kesyon ebyen plis patisipasyon pase Brésil toujou kalifye, l toujou la. Donk kelkeswa janw virel Ayiti pa nan pòy Brezil, Ayiti pa nan pòy Mawòk, e lè yo pran Ekòs, se nan peyi sa yo foutbòl lan pran nesans. Sa vle di, nou pa nan poul nou ditou. Men, nenpòt fason an, tout fòs viv nasyon an ap rasanble, nou pral pouse Ekòs yon, m ta kapab di yon kal pou listwa. Pou mwen menm, Konbyen m ta di n ap bat la? M panse n ap bat 2 a 1. N ap bat 2 a 1, wi. Izidò ap make yon gòl. Antre Dominik, Eleni, oubyen Pyèwo, gen youn ankò k ap make youn. M kwè n ap bat 2 a 1. Antouka, nenpòt fason an, kit ou gen chans pou w al gade match lan, kit se deyò stad la w ap rete, pase gen anpil moun tou ki prale, yo menm yo p ap rantre, se deyò an y ap rete pou yo chofe, gen sa tou wi. Ou gen dwa gen kòb pou achte tikè ou pa achte tikè a, ou ret deyò a pou chofe, pase si lòt ekip la chaje fanatik deyò a, fòk gen fanatik pa nou deyò a tou, pase yap mete gran gran ekran e tankou w te anndan an. Si se nan tele wap gade l, voye enèji pozitiv la bay seleksyon an, bay ekip la, bwa kale! Pou kou Alyela la sosyete, ann rantre nan detay yo, ann al swiv kòman tansyon an ye la, se vrèman enpòtan. N nan oubyen si w tande Babekyou mouri li plis fasil pou w al gade èske li pa bandi k manje l ke se lapolis. Wi èske se pa anndan bagay la soti. Yes paske.
Pi bon fè youn ap veye lòt maten la non. Men youn nan bagay bandi yo genyen yo gon sètèn senserite. Senserite yo genyen an fè ke dèfwa yo pa yo pale avèk chèf ki nan leta yo men yo di Babekyou sa tou.